Kon mizik ki rele yo pranm pou black ameriken bro kote wap kote map viv la anpil fwa lè yo lo black ameriken son mank de respè evre yeah e zafè anpil fwa wap wè li anpil fwa wap wè on lidè nwa ap plis pale de black men in amerika ou byen lap diyo li gen lòt jen yo pale pòp kisa paske Black Ameriken an depandaman de konvèsasyon an ou byen nan chan leksikal la ou byen sitiyasyon de kominikasyon an son bagay wap wè anpil nèg di a mwen m pa pran fanm Black Ameriken ou byen m pa dil avèk yon Black Ameriken. E kòmsi moun sa yo kòmsi yo hors du commun ou byen yo gon lòt konotasyon ki bati otou de yo? Otomatikman anpil fwa ou pale de Black Ameriken otomatikman yo wè gangster, yo wè vòlgè, Yo wè nèg ki nan geto, yo wè nèg ki vye konpòteman, vye tanperaman, ok, nèg ki dezòd, yo ta fè gon gon gon pastè ki di konsa ke li panse ke si paradi pap gen black ameriken ladan paske otomatikman gen black ameriken. Odifresh. Odifresh yeah.
Ok ok ok ok. Alètre, alètre, alètre, alètre! Videyo sa w pral gade la se yon videyo ki baze sou opinyon m avèk rechèch, data, statistik ke mwen chèche lè mwen pral fè videyo a. Si sa m ap di yo anfavè w oubyen deranje w tou, ou ka fè opinyon w pase nan kòmantè yo. Kòmantè a ouvri, fè opinyon w pase. Si ti kè w pa bon, ou pa renmen sa k ap di yo, fè opinyon w pase nan kòmantè yo. Gade videyo a, pa jije, jije, oubyen pale mal, pa pale mal, Gade video a epi like abone epi komante se opinyon m ok tem fon ti pale avek Gandhi epa a Gandhi non m pap pale a Gandhi tem fon ti pale avek tout moun kap gade video sa tout moun ki pral gade video sa on ti pale avè nou paske m wè ayisyen fè sa anpil anpil anpil e m wè nou fè sa anpil anpil menm mwen Lè m te fenk vini, m te gen mantalite sa, m te gen konsèp sa, m te konn panse konsa. Men, o fil di tan, lè mwen vin ap wè kòman bagay y ap evolye, lè mwen vin ap entegre m vrèman nan sistèm nan pou m wè kòman America ye, m pa panse konsa ankò. Petèt e sa fè Gandhi pale konsa, e sa fè l pale konsa. Ann vini sou mizik lan. Mizik lan O-G Fresh di, Yo pran m pou blak ameriken, Barack Obama, yo pran m pou blak ameriken. So, Gandhi, music lan, m ta konnen OG Fresh nan ki sans li tap esplike poukisa yo pranl pou black ameriken an. Men, mwen, lè map tande music lan, m pat wè sa gen okenn pwoblèm avèl, m pat wè misye e jete lap jete kilti pal pou li pran kilti amerikèn nan, m pat wè se aculturation lap fè paske li di sa. Sa fè mwen di sa, paske, Tout jan Oji Fresh chante nan mizik lan, li pale de lè li pull up au block, tout sa. Paske Oji Fresh ap fè drill. Drill la w ka di yon mizik Black Ameriken. Oji Fresh ap rap, rap la w ka di se yon mizik Black Ameriken. So, tout sa Oji Fresh ap fè nan mizik lan, tout jan li ap rape, jan li ap enstale l, stil, moutre elikoptè, moutre swag, moutre tout bagay sa yo, Sa yo se bagay black ameriken so mwen panse OG fresh m pa konnen li ka vin esplike sa mwen panse misye di yo pranl pou black ameriken pou jan li parèt nan video a ou byen pou jan li rape pou janl klere sa vle di li di yo pranl pou black ameriken paske sa lap fè a li tèlman byen fèl yo pa panse li se ayisyen paske lè lap fèl li fèl prèske menm jan avèk moun orijinal yo ki fè bagay sa lap fè a li rap menm jan avèk yon black ameriken yo pranl pou black ameriken paske li rap tèlman byen li rap tèlman bèl yo vin wèl sanble avèk yon black ameriken jan li abiye jan li pote swag jan li fè afèl Yo wè li fèl menm jan avèk yon black american se poutèt sa m kwè misye di yo pranl pou black american nan mizik lan se pa okenn mwayen pou li fè akiltirasyon pou li jete kilti l pou li pa fè pa parèt ayisyen m pa wè sa gen rapò ditou ditou ditou ditou avèk jan Gandhi panse a oubyen sa Gandhi vle di a. Bon bagay Map swiv lontan Map swiv lontan lakay nou ayisyen nèg ki swadizan entèlektyèl yo nèg ki swadijan ka byen pale yo nèg ki swadizan ka byen panse yo nèg ki swadizan ke nou pran pou save yo mwen lè nap pale nou pran mikwo a nou di nenpòt sa nou vle nenpòt sa nou vle san okenn rechèch san okenn baz san okenn done Nou pale jan nou vle nou di nenpòt bagay epi pou moun jis brele sa nou di a nou dil epi nou fini e san nou pa bezwen konnen kiyès sa pral blese kiyès sa pral fè mal e nan nik jis di yon pawòl so pwoblèm ki genyen an. Menm mwen m te konn panse konsa. Mantalite sa ayisyen genyen yo panse black ameriken an se moun ki toujou ap fè dezòd se moun ki junkie ajan nan yon sans yo renmen rele yo miami se moun kap vann dwòg la oubyen se moun kap tire a se moun kap viv nan geto a se moun kap fè tout sak pa bon ozetazini se moun ki parese se moun ki pa vle travay la e sa ayisyen mete nan tèt yo. Pwoblèm sa nou dwe chanje l. Paske si w gen yon bon tan, bon tan w ap viv Ozetazini, ou fonksyone avèk blak ameriken, ou viv ansanm avè yo, w ap wè ki rezon ki fè kèk nan yo, m pa di majorite, kèk nan yo aji konsa, ki rezon ki fè kèk nan yo konsa. So, m fo bann tan ap viv Florida. Gwo kote ki rele Fort Myers Florida, m pa konnen si nou konnen Fort Myers Florida. Gwo kote nan Fort Myers Florida ki rele Danba, Danba. Nan Danba sa, se yon ghetto la ye. Zak pase chak jou, krim, tout bagay fèt chak jou. Si w ap viv avèk Black American, ou konnen jan yo leve. Ou konnen tout sa ki fè yo rive nan pozisyon sa, ou pap pale konsa. Ou pap pale konsa. Lè konsa, e pitye wap pran, wap di waw, waw. Black American yo vreman pase anpil, anpil, anpil bagay. Nou menm Ayisyen, Nou gen libète depi 1804. Depi 1804 nou granmoun lakay nou. Nou wè prezidan nwa, e doktè nwa, enjenyè nwa, tout bagay nwa. So Ayiti e lajan ki pou enpeche w al rete nan yon zòn, e lajan ki pou enpeche w fonksyone jan ou ta vle fonksyone a, e lajan ki pou anpeche w gen respè ou te dwe genyen an. So Ayiti nou wè l konsa. Nou leve tout bagay la e syèl la se limit lan. Men nou konnen depi w gen lajan wap ka fè tout bagay. Lajan rele maître. Men, pou m byen di w non, e si li pa t konsa? Tout tan nou te nan libète nou t ap woy woy woy woy, danse, vole, chante, gen libète lib kou liben. Black American pa t nan libète. Li pa t nan libète. E lè yo vin ba yo swadizan libète yo te ba yo a, m pa bezwen fè listwa, m pa bezwen pale de dat. Gen anpil moun, yo pale, fè listwa, fè dat, lè konsa pawòl la vin bwouye, moun nan pa pran sans sa w vle di a. Sa w vle di a, m vle di w yon bagay senp. Lè yo vin gen swadizan libète yo te ba yo a, Te vin gen Te vin gen segregation, segregasyon. Yo jis separe blan a nwa. Nwa yo, yo fè redlining. Redlining sa vle di yo bay nwa yo yon zòn, yo di zòn sa a se zòn moun nwa. Zòn sa a moun nwa a menm si l ta fè sa l konnen, menm si l ta gen kòb li pa t ka vin nan zòn sa a. So yo te separe peyi a, yo divize l an de. E yo fè anpil bagay nan zòn moun nwa yo. Yo ba yo dwòg, ba yo, ba yo dwòg, fè yo vin ap pede vann dwòg, fè tout bagay, yo panse dwòg la k t ap ba l lajan. Yo ba yo vye lekòl, vye lekòl. Lekòl ki pa gen anyen, ki pa gen okenn bon pwofesè, ki pa gen anyen, lekòl pou yo ale chak jou, ke pwofesè a pap regle anyen pou yo, e lekòl la pap regle anyen pou yo, pou yo jis ale lekòl al pèdi tan. Ou ka pran yon lekòl yon katye moun nwa, yon lekòl yon katye moun blan, konpare lekòl sa yo, wap wè se 2 bagay diferan. Katye moun blan, yo gen tout bagay, yo gen bon tenis kot, yo gen bon foutbòl kot, yo gen bon baskètbòl kot, pwofesè yo. bon pwofesè ki kè de elèv yo, y ap prepare elèv yo pou elèv yo al nan kolèj, y ap prepare elèv yo pou elèv yo vin yon bagay demen. Mwen pran lekòl ki nan geto a, lekòl Boudwa, pwofesè yo jis pa kè. Lekòl sa a son lekòl ki gen polis, ki gen e, tout bagay, se tankou yon lekòl militè lè w ale, yo fouye valiz, yo fè w pakèt bagay. So, Yo ka gon teren foutbòl sèlman men ki pa twò bon, ekipman pou yo achte lè yo pral jwe se kèt ki pou fèt, liv se kèt ki pou fèt, tout bagay, pwofesè yo pa gen materyèl pou travay a elèv yo, elèv yo pa ka vin lekòl, manje, tout bagay ou konnen ki mal pase yo, tout bagay sa yo nan katye lekòl moun nwa yo. Sa vle di, sou yon pyedeskal, derape a ant yon timoun nwa Antre yon black ameriken avèk yon moun blan isi, se 2 bagay diferan. Moun blan an, li gentan derape avèk tout privilèj li gen an, katye l, li leve nan yon bon katye, kote li pa p tande sirèn chak jou, kote e li gen bon dlo, li gen bon lekòl, li gen bon lopital, li gen bon libreri, li gen bon tout bagay yo bon paske katye l la peye plis taks, tout. E pa sa sèlman gen red lighting tou. Men moun nwa kote li leve nan katye tout tan gen tire, tout tan moun ap vann dwòg, dwòg la kiyès ki bay dwòg la, se gouvènman k mete dwòg la nan katye a. Pou moun yo distribye fè dwòg epi pou yo ka pran moun yo mete nan prizon, pou yo ka fè yo travay pou degouden nan prizon paske prizon se lòt esklav la. esklavaj la prizon an ye so poum ta fon video poum ta esplike vreman kisa ki black american an paske mwen te jis wè bagay la m di non m paka kitel pase konsa sim kitel pase konsa anpil moun ki avek mantalite gandi yap fè mal yap fè anpil anpil anpil anpil mal. Egzanp ki genyen an, te gen Three Strike Rules. Three Strike Rules la, sa vle di moun ki tap vann dwòg. Pandan dwòg la te yon epidemi, gen moun ki tap pran dwòg se paske yo te gen pwoblèm mantal, gen moun ki tap vann dwòg se paske yo te bezwen fè kòb, epi gen moun ki te nan dwòg se jis paske se sa yo jwenn pou yo fè, paske sa sèlman yo ka fè, sa anviwònman kote yo ye a pèmèt yo fè, epi yo vini avèk. Three strike rule sa e Biden, yo arete w 3 fwa, sou twazyèm fwa a, yo mete w nan prizon pou nenpòt a vi oubyen pou nenpòt 20, 40 an. Gen anpil nan timoun sa yo ki pèdi paran yo nan bagay three strike rules la, kote paran yo al nan prizon pou 20, 30, 40 an, epi yo menm yo leve pou kont yo. E timoun sa yo, lè yo vin fè timoun, timoun sa yo vin ap fè timoun a 16 an, yo vin ap fè timoun a 15 an, sa vle di, depi premye jenerasyon, depi li gen tan, tèt la gen tan pati, tèt la pa ka panse, rès kò a pa gen okenn moun ki pou siveye l e yo k leve tèt yo. Lè yo leve, sa yo wè moun ap fè, yo leve yo wè moun ap scam, yo scam. Yo leve yo wè moun ap vann dwòg, yo vann dwòg. Yo leve Yo wè moun nan rete nan public house, yo ret nan public house. But gen de fwa, e pa menm ti moun nan ta vle menm. Gen de fwa paran an menm depi avan ti moun nan gen 10 an gentan pran sosyal ti moun sa, li messed up li. Ti moun sa gen 10 an li gentan gen kredi, kredi, dèt kredi ki nenpòt avèk 20, 30 mil, 40 mil dola. So sa vle di kredi li gentan Gate gate gate Kredi l gentan avèk 3, 4 pousan So M di 3 Nenpòt la 300, 400 So Kredi sa l pa ka fè anyen avè l Menm si timoun sa ta vin rive pou l ta soti nan kominote sa Pou l al lwen kay li pa ka lwe kay paske l pa gen bon kredi. kredi, pou li ta achte yon bon machin li paka fèl paske li pa gen bon kredi, pou li ta al nan kolèj menm si li ta fòse tèt li, li paka ale paske paran an pa pral si, paka siyen lòn nan, li menm tou li paka pran lòn paske kredil gentan mèt stòp. Sa vle di e tout bagay sa yo pou mete, pou mete an fak pou ou panse epi pou di, poukisa? Moun sa yo al viv jan yap viv la poukisa tout moun sa yo gen pwoblèm yo gen an e paske gouvènman an vrèman te planifye pou l fè moun sa yo pou yo vini rejè de la sosyete yo te planifye pou yo pran moun sa yo pou yo konnen yo ta pral kenbe yo nan mizè nan zak, nan krim epi pou yo ka mete yo nan prizon pou yo ka fè moun sa yo travay pou granmesi se yon lòt sòt de esklavaj li ye so video sa map lage sa kosa e pou tèt pou mwen ka postel pou si nou ta renmen video a an plis detay pou mwen vini pou m esplike nou kisa vreman ki fè black American kèk nan yo konsa e se pa yon bagay pou nou ta ap jwe avèl pou nou ta ap denigre yo nou ta dwe fyè paske moun sa yo yo fè anpil bagay pou mond lan anpil bagay pou mond lan lè nap gade nan kilti se yo kontwole kilti la spò se yo kontwole spò a fashion se yo kontwole fashion nan sa vle di A tout de tout pye sa yo mete sou ko w yo a, se yo menm ki dirije mond lan kilti, kiltirèlman. So, sa se yon lòt bagay. So, lè OG Fresh ap chante, yo pran l pou Black American an, se pa yon bagay akiltirasyon a, l ap fè, se pa rejte l rejte kilti ayisyèn nan. Se di l ap di pou sa l ap fè a, li tèlman byen fè l, e sa fè yo pran l pou yon Black American. Sa pa gen anyen dezonè ladan l. Sa pa gen anyen de move ladan, sa pa gen anyen pou Gandhi ap di sa lap di yo de sa. Gandhi m pa konnen nan ki zòn ou rete, men nan zòn ou rete a, si w wè moun yo ap pale mal konsa de Black American ou pa bezwen ret nan zòn sa a, m ta swete w move paske yo pran w pou menm moun sa yo. Paske pa panse moun yo lè yap gade w yo di sa son Ayisyen sa son Black American. Menm moun ki ap pale Black American mal la, Li ap pale w mal menm jan avè w. Bon, gen de fwa si l konnen ou Ayisyen l ka pale w pi mal ke moun ki black american an. So, pa panse nou pi bon pase moun sa yo, pa panse nou pi entelijan, pa panse nou pi bagay pase yo paske moun sa yo vrèman yo nan yon peyi Kote gouvènman an, kote leta peyi a fè tout sa l konnen pou li pyetine moun sa yo, l ap fè tout sa l konnen pou li peze moun sa yo. So fyè de tèt nou.